Alelouya An nou di Bondye mèsi An nou bay Bondye glwa pou tout sa l fè pou nou Pou tout sa ke l ap kontinye fè pou nou An nou antre nan prezans li An nou antre nan prezans li Seigneur Dieu nou diw merci nou diw merci pou lanmou ke ou temwanye an favè nou nou diw merci deske menm lè nou ta nan bot lan nou ta nan kannòt la e ke lanmè a ta ajite Vag lanmè yo tap voye nou a dwat e a goch, men nou konnen ke di moman ke ou menm ou rive, prezans ou rive, tout vag lanmè sipoze kalme yo, yo sipoze tande otorite yo. Nou vini nan prezans ou maten an avèk kè nou kè nou gen anpil nan nou ki kapab gen lapèn gen anpil nan nou ki kapab chagren gen nan nou ki kapab santi nou sèl e gen pafwa ou konn gon filing ou pa menm konnen kisa ki orijin filing nan ou pa konn kisa ki fèl men tou senpleman ou konnen ou pa santi w byen e ke. kè a pa kontan. Alò maten an nou vini pou nou leve tout kè sa yo nan prezans Bondye. An nou di Bondye mèsi pou tout sa l fè pou nou. E ke li va jwenn nou nan sitiyasyon sa yo, men nou konnen li pa janm antre nan sitiyasyon pou l kite sitiyasyon jan l te jwenn ni an. Ala ou gran Senyè. An nou di Bondye kòman li gran. Nou di Bondye mèsi dèske li pèmèt ke nou kapab genyen yon platfòm kote nou menm nap de jou an jou nou vle apwoche pi pre twòn ni. Nou vle mete kè nou disponib e dispoze pou nou kapab fè travay li. Men se pa yon bagay ki fasil. E sila yo ki te la avan nou, lè w wè yo chite, lè w wè yo tonbe, lè w wè yo panche, se paske se pa yon bagay ki fasil. Se sa k fè Bondye di, Chemen pa l lan, li gen anpil koub, li gen anpil ès, li gen pikan, men se yon chemen ki mennen w a bon pò. Alò, mesaj maten an, se vin di w pou w rete nan prezans Bondye kèlkelanswa lèsikonstans de ta vi. Se vini nou vini pou nou vin eksplike w kòman nou menm nou konn santi tèt nou e kòman nou si e sètèn gen. Nou pa pou kò nou nan sans sa a. Gen anpil nan nou ki batize, ki konvèti. Gen anpil nan nou ki fè kap suiv Bondye. Nou mande anpil chalè di Sentespri ou sou lavi ou. Paske gen de moman ou konn rive ou gon sitiyasyon ki tèlman ap trakase lavi ou, e sitiyasyon sa la lontan, se pa paske ou pa leve l nan lapriyè, Se pa paske w pa fè jèn sou li, se pa paske w pa ale alamontay men se paske sitiyasyon sa a se pou laglwa de Dye men ou menm ou pa konnen l. Ou pa konnen l paske w pa wè fiti, se sèlman moman an ke w ap viv la, se prezan an ki enpòtan pou ou. se li menm ou ta renmen jere o pli vit ke posib. Men frè m ak sè m mwen vle pou mwen di nou maten an e ke mwen menm sè Michèle mwen konn twouve m nan de sitiyasyon e ke mwen priye sou sitiyasyon an e ke m di Jezi fè l pou mwen, fè l pou mwen, fè l pou mwen. Menm jan avèk yon timoun, mwen lage nan pye Jezi pou l fè l pou mwen. E m pa bezwen konnen lè kondisyon, m pa bezwen konn kisa m ap pèdi demen, m pa bezwen konn kisa m ap ganye ki p ap bon pou mwen, mwen jis vle pou l fè yon bagay pou mwen nan sitiyasyon an pou m sòti de li. Epi, konn rive yon kote kote Bondye pa reponn a repons ke mwen menm mwen vle a, li pa egzekite l epi kounye a la mwen menm m rive nan yon pozisyon m ap di èske Bondye renmen m vre? Èske Bondye wè m? Èske Bondye tande m? Èske l konnen m ap sèvi l? Èske sa travay m ap fè la èske l gen enpòtans? Mwen konnen anpil nan nou konn rive nan sitiyasyon kote n ap poze Bondye kesyon, èske li egziste vre, èske li la vre, paske gen yon bagay ou te vle, bagay la pa fèt jan w te vle l la. Mwen vle nou pran egzanp menm jan avèk lè nou te timoun, kòman ke paran nou te konn mete dè restriksyon sou lavi nou, epi se aprè nou vin konprann poukisa. Ou konn wè gen de bagay ke paran ou pa vle w fè, epi w santi ke kòmsi lavi w, lavi w malere paske yo pa vle w fè sa, yo pa vle w al jwe tèl kote, yo pa vle w jwe a tèl timoun. Lè w sot lekòl, yo mete w chita la pou w ap etidye, yo pa ban w brek, yo. Dey de choz. Bon, nou ta pran egzanp pou timoun ki Ozetazini. ki isit lè w di timoun sa ke ou pa aksepte afè kesyon yo rele e sleep over a timoun nan pral dòmi ka paran ke ou pa menm konnen bon menm lè w te konnen moun nan ou konnen l ou konnen l yon nivo lè w pa aksepte sitiyasyon sa pou timoun nan timoun nan gen dè fwa li konn santi lavi l fini. Li santi ke lavi l, gade, tout ti zanmi y ap fè tèl bagay li pa ka fè l. Lè kòmsi gwo yon jounen de mè ki konn ap fèt Ayiti, paran w di w pa prale, ou santi se lafen di mond, oubyen, Waw, se sèl ou menm ki pa prale a, s on pwoblèm. Epi plita w gen dwa tande, bon, te gen tèl pwoblèm, tèl timoun, ou, kòman di? Tèl timoun pa retounen paske te gen tèl sitiyasyon epi lè sa ou menm wap ka konprann poukisa ke paran w pat vle w ale paske yo menm yo pa tap ka la pou yo mete zye sou ou donk gen de bagay yo oblije epanye yo pou ou. E tout non sa yo ke paran w te konn ap di w oparavan ou vin reyalize kounya la pandan w vin gran gen de kote ke w rive nan vi an si paran w pat konn gen prensip sa yo lakay ou ou pa tap rive. Petèt kou w te ka pa vivan. Donk se menm jan an pou Bondye ki nan syèl la ki gen pouvwa sou prezan, sou pase, sou fiti, lè ke nou menm nou mande l yon bagay an priyè, an jemisan, nan jèn, e ke nou wè bagay sa a pa ka rive, Epi kounye a la, lafwa nou kòmanse febli. Nou kòmanse gen de kesyon. Jodi dimanch sa a, nou leve nou pa al legliz paske nou santi kòm Granmèt la bliye nou. E lè n ap simonte sitiyasyon sa yo, nou kapab gen yon asanble, men nou poukont nou. Paske kesyon sa yo se nan panse nou ke yo ye. Ebyen jodi an mwen vini pou mwen di w kòm etan yon moun ki pase nan sitiyasyon sa yo e aprè m ap gade pou m wè grandè Bondye, m ap gade non Bondye a se yon wi l te ye men se te yon non degize. On non ki te fè m konprann ke Bondye pa la, Bondye pa tande m, li pa wè m. Men pi devan m ap gade m wè se bra Bondye ki te antoure m avèk lanmou l gen pou mwen ki pa t ap janm renmen wè m nan sitiyasyon. Epi kounye a li epanye m. Li kenbe repons sa a ke m te vle a, l pa ban mwen l jan m te vle a pou m kapab pa antre. Nan yon tribilasyon ke l pa ta janm renmen wè pitit li. Mwen konnen sitiyasyon yo konn vreman difisil. Lè ke w ap kesyone la grandeur de Dieu, la prezans de Dieu. E son pouvwa dan ta vi. Men jodi a m vin di w ke konprann ke Bondye pa yon Bondye ki mechan menm jan paran w pa te mechan. Ou konn antre nan yon magazen ki vann jwèt pou timoun epi timoun nan li pa wè ki sa l vle, s on jwèt zam epi w di l non w pap achte l. Ou byen l won ti kouto li di se kouto wa l vle ou di non w pap achte l. Paske ou di ou pa pral aprann pitit ou pou l nòmalize tire. Ou pa pral aprann pitit ou pou la pou l nòmalize jwèt kouto. Ki demen si Dye ve gin wa vini on bagay nan vi l ki pa bon. Epi timoun sa w wè l tonbe nan store a, l ap kriye, l ap rele, l ap frape kò l atè, men ou menm ou kanpe fèm sou desizyon w, paske w konnen sa w ap fè pou li kounya la l pap ka konprann li, se lè l gran la va konprann. Donk jodi sila a nou vin di w ke nan moman sila kote w ye, nan sitiyasyon ke w ye a, petèt se nan yon maladi, petèt ke se nan yon sitiyasyon de maryaj, petèt ke se nan yon sitiyasyon de timoun ap ba w pwoblèm, Ou konnen lavi an se toujou des choses des tangibles, bagay ou vle l pa, ou pa ka jwenn. Ou ka vle yon timoun, mwen toujou pale de sa. Des situations kote lavi an toujou mete w au pied du mur pou l kapab kofre ou e pou l kapab toupizi fwa ou, lafwa ou, vi spirituel ou pou l kapab frape ou. Paske l konnen se nan bagay ou vle yo pou l frape ou pou kapab arive touche. branch spirityèl la. Ebyen frè m ak sè m, mwen vle pran ansanm avèk nou 2 egzanp osi vit ke posib. Nou kapab sonje nan Marc 9, 14 a 29 gon istwa ki pale w yon papa ki te vin jwenn Jezi avèk yon tèt chaje yon doulè ke l genyen, yon pitit gason l ki te anba pouvwa move espri. Depi timoun nan fèt, timoun nan posede. E movèzespri sa fè timoun nan pèdi tout kontwòl kò l. Tout sa k pa bon se li l fè l. Tonbe nan dife l, tonbe nan dlo. Tout bagay. Bouch li ap vire, tout bouch li ap kimen. Tout bagay. Ebyen, papa a pa t ka pa bon kò. Papa a te ale kot disip. Jezi yo, disip yo pa t ka fè anyen pou li. E lè Jezi vin rive sou sèn nan kot disip yo ye a, kote mesye a vin mande èd la, epi papa a pwoche bò kot Jezi epi li di l konsa, Si w kapab fè yon bagay, Gen pitye pou nou, epi ede nou. Jezi reponn li, Si m, si ou kapab. Donk, nenpòt moun k ap pale, lè w mete, Amen, si w kapab, amen, si ou kapab, amen, si ou ka fè l, se paske gen yon dout, se paske gen yon. gen yon, ou kite yon marj, ou kite yon ti mòso. Ebyen Jezi te di l, ou di si m kapab. Ebyen tout bagay posib pou moun ki kwè, pou moun ki gen lafwa. Se sa Bondye te reponn li, e ou ka li l pou tèt ou nan Mak 9 vèsè 22, 23. E nan moman Jezi di sa, nonm nan li menm li gentan konprann sa k fèt la, li gentan wè erè a, ebyen li kouri. Di Jezi, Mwen kwè, Seyè. Ede m simonte mank lafwa mwen. Ede m simonte sa. Ebyen, anpil nan nou lè nou nan sitiyasyon kote ke nou vle pèdi lafwa akoz de sitiyasyon dire twòp, ou gon priyè devan Bondye ki dire twòp, ou gon rekèt, yon rekèt de priyè ki nan men l pou lontan. An nou pran sitiyasyon nonm sila. Ou gon timoun kap baw pwoblèm. Timoun nan malad. Depil fèt. Tout moun gen pitit yo nòmal men paw la pa nòmal. Epi ou gen lontan wap mande Bondye yon bagay, yon favè. Men jodi a mwen vin diw, petèt ke sa se ka mank de lafwa ou ki fè priyè sa yo pa egzose deja. Men m vin diw it's ok. Se ok. Ou va fè menm jan avèk nonm sila a ki te di Jezi, Mwen kwè, Seyè, ede m simonte mank lafwa m nan. Reprann rekèt de priyè sa w te gen nan pye Bondye pou kèlkeswa sitiyasyon sa w te genyen an. Di Bondye ke pou l sipòte w nan mank lafwa w sa a. Men pi gwo kite prezans Bondye. Paske lè, lè nonm sa te pale konsa avèk Jezi, Jezi te antre nan konpasyon pou li e li te touche kè Jezi, e Jezi te pale ak movèzespri ki te nan tèt pitit li a, li te chase l, e pitit la te geri nèt. Se sa k fè mwen menm, lè m wè yon ti grenn moutad, pou yo di m konsa, se sa ke m gen bezwen pou m gen lafwa pou m fè yon montay move, pou m gen lafwa pou m di montay la deplase, pou m gen lafwa pou m di baka sòti, pou m gen lafwa pou m di ou geri o non de Jezi, pou m gen lafwa pou m di pwoblèm sa a se dènye jou l nan lavi ou. Lèm wè son ti grenn moutad nan nan nan nan nan dimansyon sa ke puiske mwen menm gen de fwa map di fè sesi fè sela l paka fèt sa vle di ke lafwa m bezwen plis lafwa m manke Senyè Jezi mwen vin nan prezans ou pou m di w nan mankman lafwa m vin kore m Senyè Jezi vini kore m pa la puisans de ton sang verse pou mwen vin korem, vin kore fwam paske m pa gen lafwa ase pou m fè montay yo deplase, m pa gen lafwa ase pou m di ma baka yo deplase, m pa gen lafwa ase pou m di ou geri o non de Jezi. Men pandan m pa gen lafwa ase a m vin mete lafwa Jezi nan lafwam. Pou jodi a pou m di pwoblèm sa w genyen an, pwoblèm sa ke lafwa w pa ase pou li a, lafwa Jezi ase pou li. E menm jan an, lè dam nan te vin nan prezans Jezi, pou l te di l konsa ke li gon pitit fi ki malad, ki posede pa demon, pou Jezi delivre pitit fi a, ebyen Jezi te di l konsa, li pa ta ka gen manje pou pitit li, pou l ta pran l pou l ta bay chen. Ebyen lè Jezi te di sa, konnen ke fi an li menm, li pa t ògeyez, paske l te konn poukisa l te vin nan prezans Bondye, li te konn poukisa l te deplase kite kay li, li di Jezi, Ebyen, menm jan an, lè timoun yo va manje sou tab la, Va gen mòso ki va tonbe atè a, e mechen an, li va jwenn mòso sa yo. Enben, Jezi te di l, Piske lafwa w demontre ou gen pèseverans, ou gen fwa, enben poutèt sa sèlman, pitit ou a al deja geri. Gen de bagay wap chèche nan pye Bondye se pèseverans sèlman k ka ba ou l. Paske Bondye kwè nan pèseverans. Paske pwoblèm nan se pa si ke Bondye kapab, èske ou menm ou fè l konfyans vre? Frè m ak sè m yo, nou konnen konbyen fwa m gen dwa fin priye la pou yon bagay m ap mande Bondye, epi m fin priye la epi m ba tèt mwen plis pwoblèm toujou m ap di kot solisyon an ap sòti. Men Jezi di, Gardez le silence et je combattrai pour vous, pawòl sa a, kote aplikasyon l nan lavi m mwen menm, kretyèn? Jodi a mwen pa vin di w pou w ap, kòm si m ta di w pou w ap pretann ou gen gwo lafwa. Paske anpil nan nou ki konn tonbe nou pa leve se paske n ap pretann. Epi Bondye li menm ou pa ka pretann nan prezans Bondye. Se sa k fè m toujou ap di Bondye, woy fè netwayaj lakay mwen. Bondye touche m, Bondye fon jan avè m, papa, m pa konn kijan m ye nan prezans ou, kijan w dwe wè m, papa, mete lafwa w nan lafwa m, paske mwen m konn rive nan yon pwen kote m ap poze dè kesyon, e kesyon sa yo pa fè sans pou yon moun ki di ke l ap sèvi Bondye avèk lafwa. Men lè m sonje ke nonm sila a, li te aksepte ke lafwa l pa t ase, l te mande prezans Bondye pou te antre, vin sipòte lafwa l, ebyen se sa nou vin mande nan prezans Bondye. jodi sila a. Se pa paske w gen gwo lafwa, se pa paske w se yon kretyen depi dizan, se pa sa n ap diskite maten an, se pa sa ke nou vin ap pale de li, nou vin pale de ou menm ki dèfwa w ap poze tèt ou de kesyon. E kesyon sa yo konn vrèman enpètinan pou moun ke Bondye ye a, menm jan nonm nan te di, si! Ou kapab. Yo konn vrèman enpètinan. Men an nou pa fè ògèy nou, an nou kouri nan prezans Bondye pou nou di l konsa, Mete lafwa w dèyè lafwa nou. An nou di sa ansanm maten an. Se oke ke ou menm ou kapab sekwe. Pa de sitiyasyon. Se ok. Rekonèt ke lafwa w pa ase pou sitiyasyon sa k nan mond lan, ke w bezwen laprezans de Dye, laprezans de Jezikri de Nazarèt pou l kore lafwa w. An nou priye ansanm, Seyè Jezi, pafwa mwen kwè, men pafwa mwen pè. Mwen konn fin fè priyè yo, m fin fè demand yo, m fin aji lafwa m, e m avèk de kesyon nan kè m, nan tèt mwen, Èske, èske, èske. Pafwa m konn fin priye w men m ranpli avèk dout. Ou menm ankò ki di si m te gen lafwa yon grenn moutad, m te va deplase montay yo. Men mwen vini devan ou maten a, tout frè m ak sè m yo ki pa gen ase fwa, ki pa gen ase lafwa pou yo deplase montay, pou yo di, Denmon soti, pou yo di, Geri, o non de Jezikri. Nou vin mande w lafwa w dèyè lafwa nou. E ke nou tout ki va lonje men sou yon moun pou nou di l ke li geri o non de Jezi, se non pa pa lafwa nou, men pa lafwa ki kore lafwa nou an o non de Jezi Kri de Nazarèt. Tanpri, Senyè. Edem simonte mank lafwam maten an. Ede frèm ak sem yo kap tande a simonte lafwa yo maten an. Ranfòse kè yo, ranfòse kèm Seyè. Epi fèm sonje ke pa gen anyen ki enposib pou ou. Nan non Jezi mwen priye pou lafwa nou rafèmi par la prezans de lafwa de Dye. Alelouya mèsi senyè mèsi senyè otorite ou sou lavi nou sou lafwa nou mèsi senyè men sè Michelle devan ou senyè men frèm ak sèm de la pwisans kache yo nan men ou senyè gen anpil nan nou kap priye ou sitiyasyon konn fè ke nou afebli fwa nou afebli Ebyen nou va mande pou maten an pou al soutni tout sè nou yo, sè Esther soutni lafwa l pa lafwa w, sè Emilienne wa soutni lafwa l pa lafwa w, sè Marjorie soutni lafwa l pa lafwa w, sè Titus soutni lafwa l pa lafwa w ayayay sè nou mande w Senyè Jezi pou soutni lafwa. Sè Bertine par la fwa ou Soutni la fwa sè Maxo par la fwa ou Sè Nadine sè Nadia Sè Roberta Sè Michael Soutni la fwa yo par la fwa ou Senyè Ke la prezans de Dye rès avèk vou frèm ak sèm yo Ke fwa Bondye